Salut salut mes cheris koman nou ye koman nou ye nou konnen deja se zanmi paw Erbin Shapiro ki antre ankò yn fwa lakay ou avan nou komanse nou konnen nou pap janm sispann di merci avek tout zanmi nou yo e tout nouvo abòne nou yo merci paske ou te pran le swen pou te gade video nou yo pou te patajel e pou te like yo tou san ou menm travay sa patap posib chak fwa ou like yon grenn video ou pataje li se ankouraje ou ankouraje nou nan travay nap fè a ok jodi an nou pral debat yon ti sijè ki bèl e byen senp pou ou jodi an kisa l ye ok kisa l ye jan nou wè tit sijè a gentan di l la sispann foure moun nan biznis nou sispann enkli moun nan relasyon nou dèfwa se sak fè yo majorite relasyon yo kraze se paske yo enkli moun ladan yo. Ok gen de bagay kap travèsew nan fwayew ak mariw se pa tout moun ou rele ou mande konsèy sou pwen sa gen de bagay kap travèsew nan fwayew ak madanm ou se pa tout moun Ok ou rele ou mande konsey sou pwen sa. Paske gen moun nan lap baw konsey poul lage w nan tou gen moun nan tou li pap baw yon vreman yon bon konsey. Gen moun nan kap baw yon konsey si se yon moun legliz yon bon kretyèn epa yon moun kap mache legliz nan yon kretyèn si se yon moun kap priye Bondye li pral diw al sou jenou w al devan Bondye oubyen lap diw map edew priye oubyen lap baw yon konsey spirityèl yon konsey ki pou edew Kenbe la ok men l pap janm baw yon konsèy poul lagew nan tou pa bliye nan relasyon yo pa gen yon relasyon kap mache a san pou san pafè menm si w tande moun nan gen 15 zan de maryaj menm si w tande l gen 20 tan de maryaj menm si w tande l gen 30 an de maryaj li konnen dè wo e dè ba ok li konnen dè wo e dè ba sa vle di relasyon yo dan a lang pa janm pa mòde. Ok daa lang pa janm pa mòde apresa yo an tann yo ankò sa pa vle di ke paske ou gen pwoblèm avèk mariw nan yon relasyon kòmsi se la fen non se pa la fen se pa la fen liye ou ka jere sa ou ka rele yon moun ou mande yon konsèy men se yon moun ou wè li menm kòman relasyon pal ap mache. Koman l ye nan relasyon pa l. Pandan se tan moun wap mande konsèy la relasyon pa l tèt anba, fwaye l tèt anba li pa yon koup egzanplè ok ou gade yon ou pral mande ou gen pwoblèm avèk mariw oubyen madanm ou nan fwayew kiyès ou pral rele ou pral mande w konsèy se yon fanm kap met men nan kòlèt maril Ok se yon fanm kap di betiz kap joure maril kap derespekte maril oubyen se yon gason ou pral mande yon konsèy yon gason kap bat madanm li ki pa respekte madanm li ki gade madanm li tankou tòchon ok li pase madanm li anba pyel janl vle ki konsèy ou panse moun sa pral ba ou ou panse moun sa pral baw yon bon konsèy no moun sa paka baw bon konsèy. Kew vlel kew pa vlel moun sa pap janm baw yon bon konsèy o kontrè lap kontan paske li gen parèy li kontan paske li menm tou li pa gen yon relasyon ki stab ou panse yon moun ki pa gen yon relasyon stab lap renmen ou menm pou gen yon relasyon stab dèfwa moun ou konnen k swadizan ou panse ki zanmiw lan wap entèvnil nan relasyonw poutan menm moun sa se li kap veye echèk ou. Ok se menm moun sa kap veye echèk ou se moun sa kap priye Bondye kilè poul tande mari an vire do kitew se menm moun sa kap priye Bondye kilè poul tande divòs la vin jwenn ou se menm moun sa kap priye Bondye kap di kilè poul tande nèg la vire do bawoul pa okipew ankò wa timoun yo ok se pa tout moun ou enkli nan relasyonw gen moun ou foure nan relasyonw se yon danjel ye pou relasyonw se pwazonl ye pou relasyonw. Li pap ede vrèman relasyon an grandi, okontrè li la poul detwi relasyon w ok, se pa tout moun ou mande konsèy nan relasyon, gen bagay kap pase antre ou menm a mari l a mari w ou jere l pèsonèlman a mari w, ou pale l ansanm avèk mari w, ou diskite l ou rale l, ou tann mari w vini ou mete kat su tab ou di cheri mwen deside fon ti pale avèk ou jodia èske w disponib. Papa la mariw nan yon moman ke ou wè ke li pa disponib, ou wèl pa sou sanl ou byen nan yon moman ke li enève. Toujou chwazi yon moman ki pwopis pou pa la mariw. Yon moman kote ou wè lap souri, yon moman kote kèl kontan. Paske si moun nan deja enève ou vin pale avèl, ou vin plis agravye, ou vin plis eksitel. Okontrè, se pou toujou ap ralel, se pou ou di, cheri si w wèl vini la, ou wèl fon ti jan li, yon ti jan plizoumwen, ou wèl rilaks, Ou ka di cheri nou ka fon ti dyaloge ou ka nou ka fon ti kominike kounya si lap di men ok cheri pa gen pwoblèm map tandew epi kounya la ou pral mete kat sou tab ou pral pale a mariw ou pral chèche konnen kisak koz pwoblèm nan ki kisa ki ki koz ke relasyon an paka mache byen ki pwoblèm nou genyen sak pase cheri se pa konsa bagay yo te ye poukisa relasyon nou vin konsa. ok kote ki bezwen chanje pou nou chanjel ok cheri sim te fon bagay ki deranjew mwen vrèman dezole e menm moun nan tou li menm lap pran konsyans enben cheri ou konnen madanm ou pa renmen tèl bagay gen bagay lèw fè madanm ou li pa fè madanm ou plezi tou kòm tou cheri m konnen gen bagay ki pa fè w plezi m pap fè w li epi sa w tande an nou rekòmanse nou repati pou la pli bèl paske menm moun ou pral poze kesyon gen bagay ki te ka aranje lefètke ou foure yon moun ladann kounya lap swa moun nan pral di w ap okipe l pitit pa bal fanm Bal limit li. Sa w tande a, piske w kòmanse konsa, ou vin kòmanse ap ba mari w distans, bagay ki te ka rezoud, kounye a ou tande w ap fè 2 jou, 3 jou, 5 jou, 6 jou ou pa fè manje pou mari w, ou pa okipe l, ou pa pran swen l ankò, oubyen li annè de menm pou mari an, li pa pale a madanm li, pa okipe l si madanm li nan kay li soti l antre l dòmi, sa vle di pa gen dyalòg, tandike nou te ka jere sa antre nou, nou te ka jere sa antre nou. Ok map ankouraje nou mes amour se pa tout ti krik ti krak nou gen nan relasyon nou pou nou ap inclure moun ladann gen de bagay se nou 2 a ki pou jerel se nou tou lè 2 a ki pou patajel zanmi paka fè anyen pou nou fanmi paka fè pou nou ou ka antre yon moun nan relasyon si gen menas de mò ou ka rele yon moun ou fèl konfyans ki ka baw yon bon konsèy ou ka relel ou di bon janm wè la relasyon an anje vim anje m paka rete moun nan li menm lap diw kisa pou fè. Men se pa tout ti krik ti krak wap antre zanmi paske se pa tout zanmi ki ta renmen wè w heureuse nan relasyon. Gen zanmi lap veye defèt ou, lap veye kilè pou pye glise, kilè pou nèg la ap kalope, ap salopete w, kilè pou nèg la ap di w vye mo sal pou w pa janm ere w, kilè pou l wè w ap kriye. Ok Map ankouraje w, si w te renmen ti video sa ban nou yon like e nap tann ou, pa bliye samdi nap gen jèn ansanm avèk ou, yon jèn 1 heure de tan a 3 e 2 heures. pou twa zè, se yn èr de tan nou konsakre pou nou al devan Bondye sitou pou fwaye yo, pou mwen m ap ban nou teknik kòman ou al devan Bondye lè w bezwen yon vrè moun yon bon moun pou fè vi w ok m renmen nou anpil m swete nou pa desann video sa si w poko abòne pou w pa abòne a chanèl sa paske chanèl sa lap ede w anpil lap ede w anpil konsèy su le fwaye anpil konsèy su lavi spirityèl m renmen nou anpil map tann nou. An lòt map tann nou tout pou yon lòt pwochèn video pa bliye like si w poko abone.